Atravè yon gid detid ki genyen pou tèm Egzòd. Egzòd ki sinifi deplasman an mas de pèp Israël la de peyi Ejip pou ale Kanaan ki se Latè Pwomiz. Te gen yon pakèt evènman ki te dewoule pandan peryòd sa. E se Senyè a ki te pèmèt aske pèp Israël la te viv peryòd sa yo pou la glwa de son sen non e ki rete kòm egzanp pou nou jounen jodi an ki ap sèvi Bondye. N ap etidye leson 4. Leson 4 ki genyen pou tit Lè plen. Anvan nou di kwakeseswa N ap fè apèl a notre gran ansenyan pou se li menm ki ansenye nou. Senyè Etènèl, Wa de linivè, antanke Wa dè Wa, Senyè dè Senyè, nou vini nan pye ou nan sousi pou nou kapab etidye leson de lekòl di saba ke ou menm ou planifye pou nou. Domine nou avèk Lespri Sen ou, ke tout nan moun nan mond lan kap swiv kapab bèl e byen edifye. Domine nou pou letan e letènite kil an swat ensi o non de Jezi. Amèn. Leson 4 lè plè Jis avan nap envite nou pou nou kapab abòne, pou nou like, poze kesyon, fè sigjesyon. Bay konsèy. E se nan fason sa nou kapab ede Elit JA e Mija Orèb nan grand èv sa e tout moun ki patisipe konsa Bondye pap janm sispann beni nou. Leson 4 Lè plè te genyen madichon ki te fwape peyi Ejip. Te genyen malè k te tonbe ann Ejip, paske Farawon te andisi kè li, li pa t vle kite pèp Izrayèl la ale, li pa t vle libere pèp Izrayèl la nan esklavaj. Bondye pa t ap jwe ak Farawon, enben pèp ejipsyen an t apral konnen de moman nwa, de moman de gran doulè.

L'avè di par lentèmedyè de Moyiz. Letènèl te gentan di Moyiz sa, kè Farawon a pral di, li pap kite pèp Israèl la ale, jan Letènèl te prevwa sa. Enbyen se konsa, ame fò te a bras etandi. Letènèl t al frape pèp ejipsyen an e pèp Israël la t a prale chè frè e sè. Jodi a se mardi 22 jiyè 2025. Tit pati sa se lè 3 premyè plè. Te gen 10 plè ki te frape peyi Ejip. 10 madichon 10 gwo bout tonton malè, paske yo te rete tèt rèd, an palan de Farawon avèk tout gwoup li, yo pa t deside pou ke pèp Israël la te kapab libere. Di plen Ejip sa yo te vini yonn apre lòt. Dye ki tap dirije peyi Ejip yo pa t ka fè anyen pou yo, paske yo pa t ap ka kanpe devan Ledye Toupuisan. Bondye te enfòme Moyiz dyalòg li t apral gen avèk Farawon an t apral enposib, nou nan Egzòd chapitre 7. Dye te revele a Pharaon par le biais de Moïse tout sa k ta pral pase. Alò, li te deside kominike avè l pou l te kapab konprann. E, ni pèp ejipsyen an, ni pèp ebre a ta pral. viv de evènman sa yo e yo ta pral konnen efektivman Bondye se le Dye tou pwisan. Premye plè a te destine a yon dye ke Ejipsyen yo te rele Api, yon ti dye. Se dye ki nan flèv Nil lan, se dye de lo, dye de lavi. Dlo te tèlman gen yon enpòtans ann Ejip, sitou dlo ki nan flèv yo rele Nil lan, enben, yo te konsidere dye ki te nan flèv Nil lan kòm le dye dispensateur de la vie e se li yo te konn adore. Bondye vivan Te tèlman konnen sa pa t yon reyalite, premye plè a ta pral atake sa Ejipsyen yo rele sous lavi a. E se konsa, pa t ap gen dlo pandan yon nonb de tan paske dlo a ta pral chanje an san e moun yo ta pral gen pwoblèm manje. E dye api sa a pa te ka fè anyen pou yo. E lè Lesenyè a te bloke. Pèp ejipsyen an nan kesyon dlo sa, li fè dlo a tounen san e pa t gen kenn vi ki te kapab pwoteje nan sans sa. Dye bay farawon an chans, lè farawon an rele anmwe, gen yon dezyèm plè ankò. ki te vini, ki te adrese a dye Ekè, se deyès dè grenouy. Lè Bondye fin atake dlo a, e nou dwe di nou Ejipsyen yo te pè grenouy anpil. Ejipsyen yo pa t renmen grenouy sa nou rele boga an kreyòl, yo pa te renmen l. Ebyen te gen yon plè ki te vini nan tout chanm kay yo. Nan tout palè, nan tout lakou, nan tout lari, tout kote ann Ejip, te genyen grenouy, te genyen boga, krapo ki te antre nan kay yo tout kote. Moun yo pa t konn ki sa pou yo te fè, e Letènèl te demontre l Yo, pa genyen kenn fpuisans ki te kapab kanpe devan l. E lòske Farawon an te rele anmwe, Letènèl te pale avèk Moyiz, li te di Moyiz, Fè grenouy yo kite peyi Ejip. Sa te fèt. E gon twazyèm plè ankò ki te vin frape peyi Ejip, lòske Farawon te anpeche pèp Israël la ale. Li te di Moïse, Frape pèp sa a avèk kesyon pou, souke baton an nan pousyè a, epi. Leve pousyè a anlè ebyen se konsa ta pral genyen pou ki leve nan peyi Ejip. Tout moun gen pou nan kò yo. Tout moun, tout bèt, pou. Moun yo pa konn ki sa pou yo fè. Nan tout tèt moun yo pou, nan tout rad yo pou, tout kote gen pou. E pou sa yo. Se tankou se mouch. Se tankou se moustik. Se tankou se tik. E lòske Farawon rele anmwe, avèk tout moun li yo li pa kapab, Letènèl ta pral fon fason pou yo. E majisyen yo te di e sa a Farawon, Se le dwa de Dye ki nous a fwape. E Farawon, malgre tou, li te fè kè l di, li te refize. Ebyen, anpil nan nou, Letènèl fè apèl a nou malgre nou pran plizyè echèk. Nou toujou rete nan sa nou ye a, nou koz bagay yo agrave. Chè frè e sè, mete an aplikasyon bèl pawòl sa yo, pa fè kè an nou di, pa fè tèt nou di, e nou si e sèten,